Nap kontinye priye paske nou gen gwo dosye nou an kap vin sou do nou la e jiska prezan nap tann e lendi an la nou te gen sak rele yon congressional hearing ki bò ke tout senatè yo te vini rankontre avèk nou tou pre a la ki bò ke yo te tande vwa frè nou yo, konpatriyòt nou yo ki gen tps e pou eksplike ki danje ki genyen si tps tèmine e ke kat travay koupe e ke yo pa ka travay ki danje ki gen ladan l. So, yo pran tout dosye sa yo, yo pote ale, n ap tann, n ap priye pou Bondye kapab ba nou de bon rezilta e pou ke Donk, gen depite Ayanna Pressley ki li menm li pran yon inisyativ kote ke li mete yon petisyon sou pye e li fè sa depi 22 janvye e lap li rantre nan yon kanpay li bay konferans pou laprès li kontakte dè kòlèg li kontakte òganizasyon kap defann dwa moun pou yo wè nan kèl mezi ke yo kapab jwenn yon swit nan kesyon sa. Donk, petisyon an, e ki objektif petisyon an, se, se dabò, konvenk manb nan chanm depite a pou yo vote, pou yo vote yon pwojè de lwa, yon pwojè de lwa, pwojè de lwa sa, sa l gen kòm objektif se oblije administrasyon Donald Trump lan pou l pwolonje stati pwoteksyon tanporè, tps, pou Ayisyen yo pandan 3 zan. Donk 3 zan. Petisyon sa a bezwen, se sa k fè ke Madam Pressley li menm li an kanpay, li an kanpay pou petisyon sa a kapab pase, paske li bezwen 218 siyati. Li deja gen kèk siyati deja, paske gen moun ki deja pran pozisyon pa rapò ak kesyon sa a. Donk, Li bezwen mwens ke 218 wi men nòmalman globalman li bezwen 218 pou enben pwojèdlwa sa kapab adopte. Li di ke ti li raple ke tps pou ayisyen yo ap ekspire le 3 fevriye kap vini la e Sa ap ekspoze ant 300 mil, li menm li di 350 mil resòtisan ayisyen ke yo menm yo kapab ekspilse paske y ap pèdi pwoteksyon. Paske pwoteksyon sa l fè? Li pwoteje w kont ekspilsyon, kont depòtasyon. Enben depi l fini, enben pwoteksyon an e sòti donk yo pral nan risk. E anpil moun sa yo, y ap travay nan plizyè sektè trè enpòtan Ozetazini sitou nan an Florid, nan sa yo rele sèvis esansyèl e yo nan kesyon swen sante e gen anpil ladan yo k ap pran swen ti granmoun. E nou konnen ki jan ozetazini ti granmoun gen anpil valè, timoun gen anpil valè, donk yo menm y ap pran swen de ti granmoun. Gon pakèt pakèt ayisyen ki nan koze sa. Se konsa yo di ke petisyon an di ke pwolonje tps pou ayisyen yo se pa yon kesyon se pa yon kesyon moral e imanitè, se yn kesyon de bòn politik. Sa vle di ke se pa pitye ke administrasyon ap gen pou moun sa yo si li pwolonje l non, men toujou li fè pati de bòn politik ki garanti ke benefisyè tps yo, yo menm y ap travay avèk ti granmoun sa yo, y ap travay nan domèn sante, e donk y ap kontribye nan byennèt kominotè. Se sa Madam Pressley ap eksplike, ke moun sa yo, yo kontribye nan byennèt kominotè. Se pou se poutèt sa li menm, li menm li di ke li menm ki vin avèk petisyon an, li menm ki vin avèk mouvman, li di ke li fyè pou l prezante mezi sa pou fòse yon vòt pou pwolongasyon tps pou Ayisyen yo, paske li di prezidan an Si prezidan pa li menm deside pou l pwoteje vi ayisyen yo enben li di ke kongra li menm li dwe fè sa. Se sa k fè ke li vin ak petisyon. Si prezidan pa fè l enben yo menm yo fè l. Li di ke l rekonesan anvè tout moun ki yo menm chwazi pote kole avè l, fè tèt kole avè l nan efò pou yo jwenn yon koalisyon lajman laj ki ap tounen yon priyorite enpòtan. Li te bay yon konferans de près e nan konferans de près sa a, li te gen, li te gen plizyè moun avè l e sa vle di ke, se sa k fè m di w li bezwen plis ke, li pa, li gentan gen plizyè vwa deja. Pa egzanp, li te gen avè l depite Maxwell Faust e li te gen. Depite Yvette Clark ke Ayisyen konnen anpil, se yon nan se yon nan ko-prezidant caucus Ayiti a menm jan avèk Madam Pressley e li te gen moun ki ki soti nan koalisyon defans moun k ap rele fò pou eksplike konsekans nefas ke tps la e si l kanpe ap genyen paske moun sa yo tankou nou te di l deja non sèlman yo travay nan swen sante men yo reprezante yon yon gwo yo bay yon gwo apò nan ekonomi amerikèn nan ki ale sou dè milya de dola. Pami entèvenan ki te gen nan konferans de près sa toujou se moun ki vin pote kole gen Luis Zaldivar ki li menm li te reprezante American Business Immigration Coalition gen Arnold Dias ki li menm nan National tps Alliance, gen Katia Guillaume ki nan SEIU, gen Ronald Claude de Black Alliance for Just Immigration, gen Teofila Liriano ki nan National Domestic Workers Alliance, gen Cathy Smith Sloan ki li menm li nan Leading Edge, gen Monica Vargas ki li menm nan Haitian Bridge Alliance epi Robert Lebrich ak Irma Canaan ki yo menm yo nan Goodwin Living. Donk petisyon an kontinye pou l ap bay eksplikasyon sou sitiyasyon, non sèlman sitiyasyon nan peyi Dayiti, men ki wòl, ki enpòtans ke moun sa yo genyen nan peyi a moun ki ayisyen ki gen tps yo li pa egzanp li bay de chif li di ke imigran yo reprezante ap pale de a imigran yo reprezante yon travayè sou 4 nan sektè swen swen long ou pa wè moun ki al k al pran swen men se nan long dire e plis de 30 pousan nan pòs de soutyen yo nan mezon retrèt yo yo se se ayisyen ki okipe yo e yo di benefisyè tps yo byenke reprezante yon ti kal nan popilasyon total la, men yo reprezante 15 pousan nan ansanm travayè sante sante yo ki pa natif natal oubyen ki pa ameriken ditou. Pa egzanp, gen 20 pousan Ayisyen Ozetazini ap travay nan sektè lasante. 20 pousan Ayisyen! E disi 2050, yo di popilasyon amerikèn nan de plis de 65 an ap ogmante de 50 pousan. Donk se pou tou, tou sa se pou diw ke kijan ke, kijan ke Etazini ka nan pwoblèm paske yo pral gon penuri e yo wè alavans ke yap gon penuri de 3 virgil 5 milyon travayè de sante disi 2030. Donk lè w voye moun sa yo ale, ou deja gon penuri deja ke yo prevwa, donk lè w voye moun sa yo ale, Bagay la se rèl kay makorèl, se son pwoblèm k ap vin pi grav toujou. E genyen kriz politik la nan peyi Dayiti ki son kriz politik, ekonomik, vyolans gang ki ap monte disèt wotè nan peyi a. Donk sa vle yo menm yo di pa menm gen diskisyon sou sa. E yo fè pwen sa plizyè fwa nan kongrè a pou eksplike ke Ayiti pa an eta pou l ta resevwa tout moun sa yo. S on reyalite ke ke tout moun e konnen e bagay la ap vin pi rèd toujou. Petisyon an di konsa ke administrasyon Trump la li i konnen kesyon sa trè trè byen. Men li menm l ap kontinye malgre sa nan objektif ki tèt anba, yon objektif mechan ki ekspoze 350 mil moun ki gen tps e yo menm y ap dekouvri, donk sa vle di rad soti sou yo, y ap pèdi pwoteksyon e yo kapab fè fas a depòtasyon e avèk tout konsekans ke sa genyen. Yo di gon sèl pa gen gon sèl vwa moral e imanitè posib se pwolonje tps pou Ayisyen yo. Byen ke prezidan yo di byen ke prezidan an inyore apèl yo jiskaprezan men li dwe konnen ke apèl nou yo p ap rete san repons plis yo pa okipe yo plis ke y ap fè tande yo, se sa depite Yvette Clarke, ko-prezidant Caucus Ayisyen nan Chanm dè Reprezantan, Donk se yon lòt vwa ankò, yon vwa trè koni ki yo menm, ki li menm ap leve lavwa pou Ayisyen. Gen vwa tou e Chè Philus McCormick, nou konnen ke Chè Philus McCormick nan tout pwoblèm ke li ye jounen jodi a, enben se yon depite amerikèn dorijin ayisyèn, enben li di an Ayiti medam yo avèk ti fi yo, yo pa senpleman pran nan pyèj non nan kriz sa a ki pa sispann fè dega nan peyi a, enben yo menm yo tounen dè sib. Kidonk chak jou yo konfwonte, yo fè fas ak vyòl, yo fè fas ak sa yo rele trafik imen, yo fè fas ak vyolans. Yo merite pou yo pwoteje, sa se deklarasyon Cherfilus McCormick ki se ko-prezidan tou Caucus Ayisyen nan Chanm dè Reprezantan. Li di Revoke tps pou ayisyen yo pandan kriz sa a se yon zak malveyan, inhumain e ki p ap fè an ki p ap pote benefis pou pèsonn. Li di moun ki gen tps yo, l ap pale de ayisyen ki gen tps yo, yo kontribye nan ekonomi amerikèn nan de, tande byen wi mezanmi, 35 milya, e pa 35 milyon non, 35 milya dola pa an e yo travay nan yon pakèt kote ki ki. ki gen anpil enpòtans nan sosyete amerikèn nan, ke se nan sante, ke se nan endistri manifaktirye, ke se nan sèvis a la kliyantèl tout, nan otèl e ot. Donk depòte moun sa yo, enben se prive ekonomi amerikèn nan de dè milya de dola. Donk se konsa sa ye, nou te vle kite premyè pati prezantasyon sa pou e gwo koze sa, gwo petisyon sa ke Ana Presle, depite Ana Presle ki se ko-prezidan tou kokis sou Ayiti nan chanm depite a, li menm ki anonse petisyon an e ki ap chache lòt vwa nou wè plizyè moun leve bon si mtap si nou tap fon ti konte la deja nou wè ke nou pa menm bezwen 218 ankò nou bezwen mwens toujou donk a mezi ke moun moun yo ap kanpe enben ap gen mwens toujou donk 218 si li bezwen 218 siyati donk li menm e nou wè Yvette Clark la nou wè e chè Philus la nou wè plizyè lòt ankò donk sa vle di ke yap avanse nan bon direksyon e pa bliye ke objektif la Objektif la se, Ki objektif petisyon an? Se kontrenn manm Chanm Depite a pou yo vote yon pwojè yon pwojè lwa ki vize oblije administrasyon Donald Trump lan pou l pwolonje stati pwoteksyon tanporè tps la pou Ayiti pandan 3 zan k ap vini la. Donk nou te vle wè kesyon sa avè w e tankou nou di l nou fè kominote ayisyèn nan konnen petisyon sa a, e lè nou di kominote ayisyèn nan, ke l se moun ki gen tps, ke se nan azil, ke se moun ki vin natiralize ayisyen, ameriken yo, ayisyen ki natiralize ameriken, yo toujou fè pati de la kominote ayisyèn. Donk yo menm tou, yo gen yon devwa pa rapò a sa. E antan ke sitwayen ameriken, yo menm tou yo gen presyon ke yo kapab fè nan sans sa a. Donk se sa k fè ke nou pataje enfòmasyon sa a. avèk moun ki gen tps, avèk moun ki pa gen tps, avèk ayisyen, e ou menm ki gen tps ou gen zanmi w, enben ou kapab zanmi w ki yo menm yo se ameriken enben ou kapab mande yo pou y al pale avèk depite yo pou yo menm pou yo rantre nan jwèt la. M wè Farah Larieux e fè anpil demach konsa enben se yon lòt bagay ke kominote a ka fè ankò. Chèche tout pitit e Ayisyen ki yo menm yo natiralize oubyen yo ameriken, yo fèt nan yo fèt nan peyi a, enben yo menm yo ka pale avèk depite yo pou yo rantre nan jwèt sa a.